Yon gran salitasyon a tout moun kap swiv chanèl mwen an e jodi a nou pral pale nap kontinye kou sante a, sante w an premye, nou prale nan nimewo 6 e avan nou kòmanse nap di gen anpil moun ki voye mesaj bon mwen ki fèm konnen e yo renmen e farin anpil èske li pa posib pou m ta fè yon kou kote pou m ta pale de farin paske Sa m te di dènyeman an ba yo enkyetid, yo ap di èske si farin nan ki kantite yo ka manje, kòman yo ka manje l. Nou genyen pou nou vini avèk, lè nou fini avèk dosye grès lan, n ap avanse avèk yon videyo, n ap voye yon videyo sou chanèl la, Kote nou pral pale de farin. Nou pral di ki enkonvenyan ki ka genyen nan farin nan e selon kantite a e nou pral di ki kantite ou ka manje. Sèlman nou poko ap touche moun ki poko ka manje farin nan. Tankou jan nou te di dènyeman an, tout moun ki an bòn sante ka manje farin. Lè n ap touche moun ki pa ka manje farin nan, n ap di ki pwoblèm ki gen ladan l ki fè moun nan maladi sa ka li pa ta dwe manje farin. Nou prale pale de grès ensatire yo.

Sa se kesyon an. Grès monon e satire. Nou te wè dènyeman an imaj sa deja e. Grès, nou te pran egzanp lwil doliv ki youn nan grès ki bon pou sante w. Jodi a n ap bay tout bagay ki gen grès ladan, tout aliman ki gen grès ladan e grès ki bon yo. Jodi a n ap wè grès ki bon yo tankou pistach e gen anpil moun ki di Yo renmen manba, men yo pa renmen pistach. Gen moun ki renmen pistach ki pa renmen manba. Kit ou renmen pistach, kit ou renmen manba, tou lè 2 gen bon grès ladann yo, gen grès mono ensatire. Men yon lòt aliman ki genyen grès mono ensatire. Mwen konnen Ayiti chaje zaboka, men isi zaboka chè anpil. M bezwen yon douzèn zaboka achte pou m fè moutre nou fè lwil men m prèske m pa ka jwenn zaboka yon sèl grenn zaboka dènyèman m jwenn pa konsekan yon grenn zaboka pap bay anpil lwil e men depi m ta jwenn anpil zaboka n ap fè lwil pou abòne yo konnen kòman w ka fè lwil yon lwil ki saloudab pou w ka manje ou pa ta bezwen Al achte lwil ki melanje, lwil ki bay pwoblèm yo. Lè n ap gade zaboka sa, zaboka gen anpil grès, mo nou e satire, tankou jan nou di, lè w di, kit ou di lwil, kit ou di grès, nan sante, lè w ap pale de lwil, Ou lè w di grès, lwil la antre ladan l. Grès poliensatire, nou konnen se dezyèm grès nou te di ki bon nan grès moun ka manje yo. Tankou nou gen nwa, sa yo rele l nwa an fransè, e m pa konn si l gen lòt non an kreyòl. La nou genyen yon fèy vèt, gen tout E vejetal yo, vejetal sitou vejetal ki genyen fèy vèt yo, vejetal sa yo, yo gen lwil poliensatire a ladann. Nou genyen yon abòne epi zanmi chanèl la epi ki nan konbit ansanm avè m tou e nou gen nou voye yon bèl salitasyon pou konbit lan e la nou genyen Nou genyen Carlène, Carlène Air Officiel ki te di nan yon kòmantè, li menm li itilize lwil vejetal. Ou mèt kontinye manje lwil vejetal, tout lwil vejetal yo nèt, yo, yo gen grès poli ensatire ki bon pou moun. La nou prale nan grenn yo. Gen pli, majorite grenn yo mezanmi, sa yo rele Semans yo, gen moun ki rele yo semans, mwen m rele l grenn, grenn sa yo tankou grenn pistach, sa n ap gade a la a li rele amand nan franse. M pa konnen si Ayiti genyen l, men m ap moutre l la tankou jan m ap moutre l, wè pati anba a li gwo, pati sa, li gwo, li wè jan l gwo, pati anlè a l fen. Se sa, se konsa ou ka idantifye grenn sa k rele amand lan. La nou genyen jirasòl. Jirasòl isi an Arjantin se youn nan peyi ki itilize lwil jirasòl anpil. Men lwil doliv la tèt nèg. M sot pran pran pri yon lit lwil doliv isi li 800 pèso, tandiske lwil jirasòl la yon lit li 500 pèso. Malgre lwil doliv la pi bon, men lwil jirasòl la li bon tou, pa gen pwoblèm paske se yon grès, li fè pati grès poliensatire yo. Men jirasòl la se konsa li ye, nwa e blan, po ti po a nwa e blan, m pa konn si gen n Ayiti. Sa se lè l kale, men li m ap moutre la, m ap pwoche l pi pre kamera a pou nou wè l, ok. Sa ou wè, se prèske tankou grenn joumou li ye. Sa se grenn jirasòl la. Wè pa anndann, lè sa nou sot gade an ki an nwa a, li a tout po, la l san po a. Lè w retire po a se konsa li ye. Grenn jirasòl la, yo fè lwil avè l. Men tout sa m sot ap montre yo la, ou ka manje yo dirèkteman menm lè w pa, yo pa pase nan pwosesis pou yo fè lwil la. Sa rele chiya, chinwa yo itilize l anpil. Chiya a, li trè bon tou, li gen anpil lwil ladan l epi moun ki fè dyabèt yo konn manje l. La nou genyen pwason, tout pwason yo nèt, Gen yon bon lwil ladann li gen lwil poli ensature paske tout tout aliman ki genyen e ki genyen grès ou byen nap di lwil tou ou ka di lwil grès ki gen grès e mono poli ensature se tout nap wè se te yon gran plezi pou m te avè nou jodia.